Ok fanmiy mwen yo kòman nou ye? Byen vini sou chanèl paw la Mister Elwizy. Kote jodi a n pral pale w doun jèn driller ki tankou Brick Dee Latalay, ki rele Betrès nan Granny. Epi tou n pral pale w de King Street, ki di l pa yon rapè, li son biznismann. Avan menm ke n kòmanse videyo sa, n ap remèsye chak grenn moun ki abone a chanèl lan. Ki toujou like videyo nou yo e k toujou pataje. Kounye a fò m di n tou, nou ka swiv Mister Elwizy, sou Facebook, Instagram ak TikTok. N ap kite lyen yo nan deskripsyon videyo a pou fanmiy nou yo.

Sam nou sikile nan tout zòn. Mouchwa nou pi fre, pi pwòp, pa gen lè nou pa ka pase ti dwòg. Nou konn ap tchwe moun tankou se miko, ap manje granmoun tankou se kochon. Zam nan menm lan tèlman frajil, konn fè ti bebe a peple tanpiko. Hay! Tanpiko! Tanpiko se kri. T-a-m-p-i-c-o. E depi.
Sa gen kèk jou, gen yon jèn jwelè k ap fè anpil pale anpil sou entènèt la. Non l se Betrès Dankani. Anpil blogè ap poste misye, fè konnen se misye ki pral ranplase Bourik Dela Talaï. Mwen menm, lè m te tonbe sou videyo misye yo, m te vrèman etone. Mwen te panse se vwa Bourik Dela Talaï misye t ap itilize. Men lè m al fè yon rechèch sou sa, m te sezi wè se pwòp vwa misye. Lyrics nèg yo prèske menm jan, vayb nèg yo menm jan, estil nèg yo menm, se pa pale. E daprè kèk moun, enflyans piti a tèlman rive lwen, Boul de latalay menm ap kopye flow l.
Blòk ki nan men l pa konstwi an metal vin kouche lopital lopital vin bò bal. Blòk ki nan men l pa konstwi an metal vin kouche lopital lopital vin bò bal. Eske reyèlman se flow misye Bourik de latalay ap pran? Ou di mwens se reponn Bourik la reponn misye? Daprè Bourik de latalay se paske misye se fanatik li ki fè l fè sa e se yon rezon ki fè l te poste misye pou l fè konnen

Eske n panse misye gen menm vibe ak bourik la tout bon vre? Mwen menm pèsonèlman m twouve misye move anpil pou laj li. Paske fò m di n byen misye gen 17 an sèlman. E misye se moun Sen Mak. Epa tout gè ki mande zam se sa fèm poul up avèk baton bizboy mwen panse gè a tap pi myèl men se de twa timoun kaka le a sandal mwen e de twa kout bal men Koman nou fè banm manje nou pa banm tip sòlda m te tiye a nan bòl mwen vin ranje m ou dòmi kèt pou pran kou tigwaz kout baton bizbòl mwen ha yo manager castro di bilye dan se Wè wè wè wè se king stuid bann danfware m danse ak lwa nan tèt m danse tou kale pou bouzen m danse ak bal nan kèm. M pèdi sa k te pi gwo pou mwen Vi egare san nanm Tankou zonbi k te pete sou mwen Kri pi sèch moso yanm Pou m danse ak yon dyare sou mwen Tanpri pa gad sou mwen M konte echèk mwen nan kòmansman M sape m vin wè jan m te pwisan Ba egre teren pa kou m te banm Paske son leson fè m aprann Kou nò di depi lontan w kwè nan mwen Pawòl sa m pa t janm tande l avan. Avan m ale, ban m ba n yon senp news sou King Street. Sa gen kèk jou, misye ta pral fè yon pòs via kont Instagram ni. Nan pòs sa a, misye ta pral di. Ke l pa yon rapè, li s on bizismann. Kisa n panse de deklarasyon misye a? Eske n panse misye ta sipoze di sa? Pa bliye di m kisa n panse de news sa nan espas kòmantè lan. La nou rive nan fen videyo a. Pa bliye abone a chanèl lan. Like videyo nou yo, kòmante. Di sa w panse. Paske sa enpòtan pou nou anpil. Pataje pou kontinye sipòte.